Gen yon ti kbay ki tonbe la sou tps eeh map gade m wè kisa mèt Frendly Julien pataje avè n la pou m ta fè moun yo rapidman tande kisa ki sòti sou baay tps lan paske w konnen nou oblije kote mèt. Salut à tous, Mèt Frendly Julien, map fon video rapid la a paske gen nouvo e sou tps ahh ou nou sonje nan dèni jodi a se. Bon ti chan se sou telefòn nap ye la e.
20 juin 2025 e nou sonje ke nan dènye video ke m te fè sou ti pyès Ayiti a m te di nou ke jij Cogan te mete yon odyans sou ti pyès Ayiti a pou 24 juin a 2 zè de laprèmidi. Enben, ki sa k rive, se ke jodi 20 jen 2025 la, vandredi, gouvènman an, avoka gouvènman an, yo di jij la eske li ka repòte odyans 24 jen an pou yo, paske yo tou de avoka k ap reprezante gouvènman an nan ka sa a, yo gen lòt ka ke yo gen odyans pou yo nan menm jou 24 la. Kisa jij la fè? Jij la di, e nap wè ke jij la pa vle pèdi tan fwa sa a, jij la di ke ok li repòte odyans lan a 25 jen a midi e li di ke nan odyans 25 jen a midi a fò gouvènman an reponn a 2 kesyon pou li. Premye kesyon an, poukisa gouvènman an poko pran desizyon final sou tps Ayiti a men kat travay ke lap bay moun tps Ayiti yo, yo ekspire 3 out. e 2025. Donk, si w poko pran desizyon an, kat travay yo pa ka ekspire 3 out 2025. E dezyèmman, gouvènman an di, e fò gouvènman an e jij la di, fò avoka gouvènman an pare pou di eske gouvènman an pare pou ke li bay moun Ayiti ki sou tps, Ayisyen ki sou tps yo, kat travay k ap ekspire le 3. fevriye 2026, menm si si gouvènman an pi devan ta va kanpe tps la avan 3 fevriye 2026, li ta ka eseye fè sa. Donk, sa son pou mwen son trè bòn nouvèl, sa montre nou e dènye bagay jij la di tou, li di ke nan dènye lèt ke gouvènman an ekri a, li bay de repons ki pa reponn e. de manyè satisfezant a griyèf ke pati plenyant la te soulve. Donk, sa ba w yon gwo sinyal de ki kote jij la vle ale avèk ka a. Donk, e n ap swiv tout evolisyon yo, nenpòt ki devlòpman genyen m ap ban nou li an tan reyèl. Se tout sa m te gen pou nou jodi a. Pa bliye pou tout sa n bezwen e nan imigrasyon, nan aksidan machin, The Law Offices of Friendly Julien. 305 290 38 38 305 290 38 38. Merci Maître Fondley Denis Julian nap veye tout ti detay papa è ou lague yon ti bagay pou pèp la nou blije rapidman patajel paske sa yo ekstrèmman enpòtan nan kontèks nou ye la a anpil ayisyen yap veye anwo yap veye anba kisak sòti kisak di kitem sinyale sa pou anpil zanmi ki yè Sonje uscis ki sòti yon nòt la ki bay ti kè sote. Nou pral gade sa talè avèk enjenyè Moreno Jean Baptiste ki li menm toujou swiv aktyalite sa a. A defo de Maitre Julien, m fenk wè ki lage yon ti videyo Maitre Julien, m fenk, m pa gentan tande l non apa m fenk wè li, kote ke genlè gen yon ti pawòl ki di sou zafè ti pyès sa. M sur ke enjenyè Moreno kapab vini ak detay tou sou li men. Gen kèk presizyon, paske sa k rive, gen anpil, sa m te ka di la, gen anpil avoka sou TikTok, sou rezo sosyal yo, yo tout ap bay enfòmasyon sou zafè imigrasyon. Sa k dwòl la, bon, m konn al sou TikTok la, m wè moun ki pa menm viv nan peyi a wi, k ap bay enfòmasyon sou imigrasyon. Son peyi difisil. Wè zafè tiktok rezo sosyal vyouz lajan sa son bay tèt chaje nèt wi papa gen koze m konn tande moun ap di mwen kap viv nan peyi a m di oh kote bay sa pale kote l sòti ki lè yo pran lwa sa m pa konnen non papa enben kite l mache tonton e sa ki dwòl la fos enfòmasyon yo ale pi rapid ke sa ki vrè yo e se la le danje. Sak pa vrè yo yo kouri pi vit ou pa konstate pawòl ki pa vrè yo pawòl mechan yo yo ale pi vit ke sa ki kòrèk yo donk son sosyete konsa ou konprann donk m panse ke sa t fè nou toujou pale avèk mesye nan eksplwa ki yo menm yo fè yon travay pwofesyonèl donk si yo pa konn yon bagay yo pa dil e yo souvan oryante w suivan baz legal ki genyen pou fè tèl bagay. Sa fè, pa rapò ak nòt uscis lan ki bay anpil kè sote, gen moun ki pa konprann nòt yo paske, pa bliye se ann anglè yo ye, e gen moun menm si w eseye al sou Google, bon e pa tout moun ki gen konesans pou konnen kòman pou tradui yon tèks de yon lang a yon lòt lang. Donk, e sa fè n toujou pran moun ki nan sistèm nan yo menm ki plizoumwen metrize l. pou ede n konprann kisa blan di paske blan pa pale menm lang ak nou donk gen bagay ke yo di m sur ke se tèm teknik yo itilize fò nou jwenn moun ki nan sistèm nan pou ede n dekòtike l nou pral gade sa paske jodi an lavi anpil moun ki sitou pa legal nan peyi a vrèman konplike lòske w nan sitiyasyon ou pa ka al travay kat travay ou koupe genyen m te m te pibliye sa maten an. An règle jeneral, lè w gen yon randevou anbasad pou premye viza w, bon, pou nenpòt lè w pral, menm si w pral renouvle viza w, ou toujou bat pou rive a tan, pou w pa rate jou sa a, w ap dòmi, leve, ki lè pou w al pran randevou a. Ok? Enben, menm jan lè yon nèg pral nan bakaloreya. Wap domi wap wap panse kilè pou jou a rive ou pral pou al kraze egzamen an si w kapab vre ou konprann pou al kraze egzamen an donk se menm bagay la lè w gen randevou nan tribinal sa nou rele court isi o Zetazini donk lè w gen randevou tribinal son bagay wap panse pou pa rate. W ap goumen pou w pa rate randevou sa nan tribinal, alòske jodi an, ou gen yon kè sote paske w ap di tèt ou, pa rapò ak sa k ap pase la, plizyè moun ki ale tribinal epi ajan ice tou arete yo aprè, kounye a w ap mande tèt ou èske w dwe al tribinal, alòske obligatwaman w dwe ale. Ou dwe ale. Se vre mèt Julien te di gen yon posibilite. Gen avoka t ka tante fon demand bò kote jij la pou ta fè kòm si pou parèt pa vizyokonferans, men nan kontèks nou ye la m ba w garanti se yon ka sou mil. Se yon ka sou mil paske sistèm nan se nèg yo t kontwole l. Sa vle di ke ou gen obligasyon pou prezante nan tribinal lè w gen randevou tribinal. E se sa Westerlie t ap esplike m yè nan emisyon an. Yo te arete l se paske jisteman Li te rate jou nòmal pou l te prezante devan kot pou yon senp enfraksyon ki vin transfòme an arestasyon. Paske lè w rate yon randevou tribinal, yo konsidere w tankou yon nèg k ap fui lajistis. Se pa an Ayiti. Se an Ayiti kon woy woy. Ou rele yon nèg tribinal, li deside pa ale epi l ap fè gwo gòj. Konprann sa m di w. Men isi, lòske yo rele w tribinal ou pa ale, otomatikman non w gentan sou sistèm nan kòm yon nèg ki wanted, kòm yon nèg y ap chèche. Paske jisteman wap kache, wap fui la jistis. Eben isi se konsa bagay lan ye. Donk, sè ta di ke lè kounye a ou gen randevou nan kot ou pa al prezante, yo gentan konsidere ou kòm yon nèg kap mawon la jistis, epi yo mete sistèm nan dèyè w. Kounye a nenpò one click, paske isi pa gen, depi ou gen sosyal, depi ou gen non. Depi ou gen yon numéro ki anrejistre, se one click. Ok, m jis klike sou òdinatè a, entènèt, entènèt, blablabla, tout enfòmasyon parèt. E li osi valab pou le Canada. E sa fè bon m tou konseye n sa, paske m pale a plizyè zanmi ki fè eksperyans lan la a. Ok, mwen menm m pa janm di nou de bagay sitou nan sistèm sa yo ke mwen pa konnen. Sim pa konnen mwen rele moun ki konnen remake souvan m konn pala avek koman il sapel maitre Jean Marie Hercule misye se yon neg ki fome nan sistem nan nan imigrasyon Canada son konsiltan misye ye eben li esplike n bagay yo kler misye te fon tre bel emisyon ave n pa lontan la n sonje sa e tre byento na retounen pale a misye anko ok. Enben, isi, m ap di, m ap tou konseye n sa, pa bay manti nan dosye imigrasyon w. Pa bay manti, pa egzanp, isi epi lè w rive sou fwontyè Kanada ou bay yon lòt, ou bay yon lòt koze. Non, y ap kenbe w, paske tout sistèm yo, yo match. E m gen yon zanmi m ki fèk fè eksperyans lan. Lè l rive sou fwontyè a, yo poze l kesyon, epi l ap reponn. Yo sèlman klike sou yon l epi yo kounye a se yo menm k ap di l ou fè tèl bagay tèl dat ou fè tèl bagay tèl bagay ou ta aplike pou tèl bagay tèl bagay tout bagay yo konekte pa bay manti nan sistèm imigrasyon enben gen anpil moun la ki nan sitiyasyon konplike donk lavi a vin konplike èske jodi a sa ta sipoze ap fè yon sijè de deba le fè ke lavi ayisyen konplike nan peyi etranje an tout lojik Kòm sitwayen, kòm Ayisyen, m ta di bon, ki mele n yo pa vle wè n la, ann retounen lakay. Men m pa ka ipokrit. Paske menm nèg k ap di w tounen lakay ou an yo p ap tounen. Menm nèg k ap di w ann tounen lakay la, yo p ap menm mete yon ti antrepriz lakay. Men nèg sa, mwen menm m gen vye bèt mwen atè a. Menm m gen vye jaden, men nèg andeyò m ye. M gen vye jaden m atè a. M gen vye bèt mwen atè a, m di n sa deja. M gen vye kabrit mwen, vye bèt mwen atè a. Men gon seri de nèg, malgre pil milyon yo genyen se kay blan yo genyenl, men nèg sa yo se yo menm kap ankouraje n di wi fòn tounen lakay men yo menm yo pap tounen. Yo pap tounen paske èg la rèd nan pòch yo, men yap ankouraje ti malere vin bouske lavi pou tounen lakay. M pa nan ipokrit a mwen, m pa nan ipokrizi a. Si lakay te bon gen anpil nan nou pat ap la. Paske nou tout la m di n se son de refijye ekonomik. Se move lavi k mete n deyò. Paske lajan nap depanse isi se vre wi nal travay men atansyon al travay pou kisa? E nan fen ane pou konprann reyalite isi wi. Se gade w gade w IRS di w wi ou fè konbyen mil dola wi ou fè 100 mil dola ou fè 200 mil dola epi w pa gon ou pa gon santim sou akawont ou ki disponib. Sa kòb la fè? Li peye bil. Paske reyalite isi an tout otan w sot pi wo pran pi gwo so. Sa di si wap travay ou gon ti kòb plizoumwen ou gentan estime fò w chanje machin. ki pafwa parèt lojik, paske son sosye bon lap viv nan mond lan, sa di gen pafwa jan w kanpe se konsa yo tire foto w, sa di gen jan w prezante yon kote epi yo di a entèl etsetera se entèl. Sa di ke gen non tou genyen sa fè w pote yon kwa sou do w. Èske w konprann sa m di w, sa di w oblije ap jere bagay yo. Kounya lè w wè ane rive. ou ranpli taks, pil kòb ou fè pou ane, epi ou pa gen yon santim sou kont ou di ki disponib. Sa k pase? Se pa paske ou fè movè jesyon, se paske jisteman bil yo gen yo fò w peye yo, paske s on peyi peye bil li ye. Gen moun ki di TT, non, m pa dakò avè w, e paske Ayiti pa gen estrikti, e pa sèlman Ayiti l konsa, gen anpil lòt peyi moun ap viv trankil wi. Ou pa gen tout presyon gen sou do w la Etazini non frè. La Meksik la m ap gade bèl apatman pou ti monnen wi. Map gade koman moun ap viv brezil yon seri de zòn byen trankil wi. Sa a di donk gen reyalite fòn konprann yon moun ki ret Manhattan ayisyen di Manhattan this is Manhattan pa gen pwoblèm jan w di li tonbe jan ou pa manman l ou pa papa l ou pa pale lang lan kite l tonbe Manhattan ann ale. On ti chanm kay Manhattan, on ti chanm kay, de ti chanm kay, moun ap peye 3 mil dola, 3 mil 500, 4 mil dola pa mwa, en, pa mwa. Reflechi. Reflechi. E sa t fè gen moun ki pè pran mortgage pito pran mortgage. Paske kòb wap peye pou 2 chanm nan, gen mortgage wap peye mwens ke sa pou li wi. Antouka, mwen menm. M pa nan ipokrizi ak pèsòn. Se vre mwen rekonèt nan tout sosyete gen devyan. Gen Ayisyen k vin nan peyi a se yo te toujou vòlò depi Ayiti yo kontinye ap vòlò. Yo mete yo anba kòd tou pase isi pa nan griyen dan. Ou ka ap vòlò yon jou, de jou, twazyèm jou y ap arete w kanmenm. Men gen anpil malere. ki sot Ayiti, ki rantre isi, oubyen ki antre Chili, Brezil, Meksik, ki Kanada, etsetera, se lavi yo vin chèche. Genyen ki vin chèche moso edikasyon. Genyen ki vin chèche mwayen ekonomik. E se gras ak yo k ap sipòte yon pakèt lòt ti fanmi, ti zanmi yo genyen an Ayiti. Gon ti jèn la ki ki apèn ap ti dega ap fè ti degajel ki gen tout fanmil ki repoze sou dol aloske l menm se timoun li ye wi li bezwen èd tou men l gen tout fanmil gentan blayi sou dol lekòl pou peye kay sesi sela pou bagay timoun ki pa ka manje se reyalite a sa ou konprann sa m di w sa vle di ke mwen menm m pa nan ipokrizi ak pèsòn dayè bib lan di ke moun ki san peche a voye pou yo kout wòch la. Si w estime ke s on bon bagay pou Ayisyen tounen Ayiti, ale avan ou menm. Epi n ap suiv ou. Lè sa n ap di w bay egzanp la. Anben, se yon egzanp w ap bay. Si w estime ke s on bon bagay ou kontan paske Ayisyen ap retounen Ayiti, bay egzanp la. Bay egzanp la, ou devan, nou dèyè. Epi n pral refè lakay. Depi w wè, bon, men towo sa vin sou ekran m nan, a di, Depression pi rèd. Ingénieur Moreno kouman w ye papa? Kouman w ye? Gen lespwa? A ben nou
Mon chè nan jou sa yo se prèske move nouvèl lap pote donk m pa twò renmen pote move nouvèl la men kòm yo antre nan kad enfòmasyon ke nou dwe bay nou oblije bay yo kanmenm omwen moun yo va enfòme epi yo va konnen kisa ki genyen. Enben an ale non papa kouman w ye sak pase paske m wè uscis ki sot on nòt la ta sanble gen ti kè sote eksplike nou non sa bagay lan ye menm menm. Monchè se alò mwen gen enpresyon ke gen on batay ke DHS ap mennen ki alafwa sur le tèren e alafwa psikolojik tou. Paske si lè vrè ke yo vle depòte moun, men avèk kantite moun ki ilegal ki gen Etazini, nou konnen ke lojistikman li pap posib pou yo ta depòte tout moun sa yo. Donk m panse ke nan sousi sa a gon batay psikolojik kap fèt pou ke gen de moun ki oto depòte tèt yo. Donk jodi a la gen yon nòt ke uscis soti sou rezo sosyal, alon paj rezo sosyal li yo, ansanm avèk sou wèbsayt li kote li fè konnen ke depi. Le 28 fevriye 2025 ki sot pase an, li pran yon nouvo guidance e atravè guidance sa a, kèlkeswa moun ki pa gen yon stati legal nan peyi a e ki aplike pou yon benefis migratwa, donk si l rejte oubyen si l deny benefis migratwa sa a, li tou pwobab pou ke moun sa a resevwa yon notis tou avi, sa nou rele NTA. Pandan nou pale se eksplike moun yo an detay Ki danje ke sa poze pou yon sitwayen kap viv nan peyi a e ki ta swete vin pran yon lòt stati legal nan peyi a? M pral pran yon egzanp ansanm avèk ou TT. Ann pran le ka de yon moun ki rantre nan Biden e ke mari l antre l nan Biden, mari l se yon rezidan ameriken. N ap pran l konsa. Ann pran egzanp la avèk yon rezidan ameriken. Le fèt ke mari l se yon rezidan pèmanan ameriken, donk mari l elijib pou l ba li rezidans nan peyi a. Mentnan. Le fèt ke w se madanm yon rezidan Ozetazini, lè l fin ranpli 130 lan, li pa ka ranpli ajisteman stati a menm kote a, fòk li tann ke dat de priyorite l rive pou ke li ka fè ajisteman stati a. Donk, moun sa ki voye ajisteman stati a ale, pa egzanp, pandan ke dat de priyorite l poko rive, Y ap deny li. Otomatikman yo deny ajisteman stati moun sa a lefètke li voye l avan dat de priyorite l rive. Li pwobab pou ke menm kote a yo tou mete moun sa a tou nan removal proceeding. An pale, pale, wè sa m ap di w, gen yon seri de tèm teknik. Pèp la pa konprann non, pale pi klè pou n konprann. Wi mouvo pwosede lan kisa li ye? Yon moun ki lan peyi an ou pa ka jis pran. Non pa konprann deny la tou non. Paske ou konnen nou konprann. Deny la sa vle di ke yo voye di w ke ou pa kalifye pou benefis sa ke ou voye mande a donk nou pa ba ou l, yo rejte l. Ah ok ok. Menan oparavan li pa t yon pwoblèm paske. Ou rejte l jodi a, rezon k fè w rejte l lan se paske moun sa dat priyorite l poko rive, li te gen dwa jis tann dat priyorite a rive epi lè dat priyorite a rive li ajiste stati l.
Sa vle di yo konstate ou twò prese fò yo tcheke sou ou? Ok. Alò sa mwen jis pran, mwen jis pran yon egzanp, paske m twouve se egzanp ki mye apwopriye pou m eksplike danje ke sa poze a. Nan moun sa ke yo rejte a jisteman stati sa a, e ke yo tou mete nan removal proceeding nan, ki danje ke sa vin poze? Danje, danje ke l vin poze se ke, danje ke l vin poze se ke, otomatikman ou vin nan removal proceeding.

Tribinal la pa kanpe l vre. Men nan tout tan tribinal la pa kanpe pou ti vin lan, ou pap ka ajiste estati w. Rete. Sa vle di, ban m pran yon lòt egzanp. Gen de moun ki konn rantre, ki rantre isit pa egzanp, an n pran yon moun pa egzanp ki rantre nan Biden. Li rantre le 5 jwen oubyen li rantre le 7 jwen. Li pa kalifye pou tps. Wi. Paske li rantre apre 3 jwen. A li rantre apre 3 jou. Epi jwenn gen moun ki di a tante chans ou, ou pa janm konnen kote dlo pase lal nan 30 jou mou. Voye voye tps ou ale. Yap di nan tps sa a, e men ou menm ki pa gen lòt statut legal ankò, yap tou voye yon notis tou api anba ou yap tou mete w nan remove proceeding.
Nan, tale. Menan lè yo mete w nan remove. Fon ti kanpe la manche. Mwen se banm do. Sou wap rele ou la papa. Mwen se ou e moun yo rele m papa pep la. E ba 2 3 mesaj map jwenn la mwen se ou t nan bagay yo. Si w wè m pat rele w se met Julien m tap rele ou ba nou ti detay. Di nou non. Pase m konnen ou menm ou resevwa anpil nan exploit. Men di nou non. Sa vle di kisa la. Si yon moun t antre apre 3 jen. sa di l pa t kalifye pou tps, menm si l te tante aplike, gen posibilite pou moun sa gen plis kè sote toujou li menm, nan moman.
Le fèt ke l aplike a, e ke l pa kalifye pou li, si l pa gen okenn lòt stati legal ki kenbe l nan peyi a, lè l ap resevwa deny ou letter ke yo ap voye ba li a pou yo di l yo rejte benefis sa a ke l mande a, ke l pa kalifye pou li a, li tou posib tou pou l jwenn yon notis tou apèl ki vin jwenn li. Notis 3 pi ala son lèt ke DHS voye ba ou ki di ke yo ta swete wetire ou nan peyi a paske ou ilegal nan peyi a. Donk, yo bezwen pou yo pase devan yon jij imigrasyon ansanm avèk ou. Ya. Nou konprann. Guess what? Mètnan, men ou menm ki rive devan jij imigrasyon sa a, jij imigrasyon an di efektivman ou pa gen anyen kenbe ou nan peyi a vre non. Nou dispistez ou. Kounya kisa ou konnen ki pral pase? Li posib pou w tou jwenn de twa ajan ice k ap tann ou deyò a, menm jan ou wè l fè yo, yo fè l pou yon pakèt moun. Waww.
Èske w wè ki danje ki gen la? Donk, li parèt yon senpl mesaj, sepandan, li ka mete anpil moun nan gran difikilte isit. Banm pran yon lòt gwoup de moun, pa egzanp, li gen dwa mete nan difikilte isit. Ann pran le ka de yon moun ki rantre nan Biden. Li te nan Biden, li te rantre apre 3 jen, li pa gen tps. Sa vle di, li san stati isit. Sepandan, le fèt ke li te rantre legal nan peyi an, Si l vin marye avèk yon sitwayen ameriken, sitwayen ameriken sa a ka ba l rezidans. Right? Mentnan, an n ta di ke moun sa a, li voye aplikasyon l ale, epi pou yon rezon ou pou yon lòt, kantite kòb li mete nan aplikasyon an, li pa kont. Oubyen gen yon bagay li te sipoze voye ale, li pa, swa l bliye, li pa ajoute, sètifika natiralizasyon mari l, etsetera. Li gen yon bagay li manke ki fè ke aplikasyon an pa konplè, oubyen li panse ke uscis toujou kontinye resevwa aplikasyon yo san. medikal, li voye l ale san medikal, epi yo voye l retounen ba li. Li posib pou l tou resevwa yon notis tou api ansanm avèk li tou. Koze yo anpil wi. E menm nan, danje ki vin genyen an, se ke avan, si se yon erè ki fèt, ou te ka jis re-ranpli aplikasyon sa a pou retounen. Men si w resevwa yon notis tou api ansanm avè l, ki sa l pral koze? Li pral koze ke ou pap ka ajiste estati w pazavan ke yon jij imigrasyon aksepte retire w nan Revoke Proceeding nan.
Nou konprann. Kidonk, nòt ki sòti la, kote uscis adrese dirèkteman avèk moun sila yo, donk yo gen posiblite pou yo resevwa yon notifikasyon trè byento.
Li kòmanse fèt deja, paske selon sa yo di, depi lè yo pran desizyon sa le 28 fevriye a, gen plis de 26 mil moun ki deja resevwa yon notif 3 byento. Ya, wè yo di sa deja, yo di sa nan nòt ki sòti an, e sa k fè n te bezwen jisteman plis konprann notifikasyon sa, paske kè sote t gen la, se paske m te di sa nan debi demisyon, lè w gen randevou nan tribinal ou oblije ale nan tribinal. Vwala ke kounye a vin gen yon presyon ki sou do moun yo. Pa rapò a plizyè ka ki rive kote yo al pran ajan ice al pran moun yo imedyatman yo kite tribinal lan, gen anpil moun la ki gen kè sote ki ap di eske yo sipoze ale nan tribinal la. Men yo pa ka pa ale, di mwen non, sa w panse lan bay sa a? Wè, nou vreman pran nan sa n ta kapab rele pran antre lan plume e le marteau. Sa di ou kole ou pran ou pa kole ou pran? Kolobran pa kolobran paske mwen al esplike w pa ale yap tou mete w pa ale yap tou mete w yap tou mete yap tou wap tou resevwa yon lèt depòtasyon depi w pa al nan randevou w a depi w gen randevou w a w pa al ladan l yap pran desizyon an dèyè w yap tou mete w sou removo wap resevwa yon lèt ki di ke yo ou ou ou yo mete w sou removo kiki sa vle kisa sa vle di kounye a sa vle di kounye a ke ou gen dwa nan yon travay la yon ti travay wap fè anba tab epi se ladan ice pase yo jwenn ou, yo tou fon bòt sou ou. Ou gendwa pral pran avyon, paske ou konnen gen de moun nan peyi a, malgre l wè jan bagay yo ye la, y ap vwayaje tout kote, yo prale nan pwogram etsetera, ou gendwa pral pran avyon la, epi sou se gade ou gade, ou wè yo fè avyon an detounen, epi yo fon bòt sou ou. Ou gendwa mache nan lari a la, w ap kondui, epi yo kanpe ou, epi yo kenbe ou, yo wè ke ou. Ou sou depòtasyon epi yo tou fon pòt sou ou, y ale ansanm avèk ou. Men konsa tou, si w ale tou, sa ka rive ke w ale epi lè w rive devan jij lan, li wè ke sa w genyen kòm dosye an, li pa ase sifizan pou kenbe w Etazini, yo dismiss case lan. Dismiss yo dismiss case la, kisa w konnen ki pral pase? W ap toujou deja jwenn ajan ice k ap tann ou deyò a. E se sa k rive anpil moun la wi. Yo te genyen randevou devan tribinal epi y ale epi jij lan fin tande dosye yo. Li dispis li, epi dispis li dispis li, ki sa k vin pase? Moun sa vin pa gen anyen ankò ki kenbe l nan peyi a an tèm de stati legal, li rive devan jij, yo pran li al avè l. Mennan, sa k rete sèlman kòm yon ti grenn espwa, yon moun pa egzanp ki gen, kòm Ayisyen poko gen ti pyès ki koupe pou li, jiska prezan ti pyès toujou valib pou Ayisyen, donk poko gen yon desizyon ki pran, donk jiska dat li toujou valib jiska 3 out. Yon moun ki gen yon randevou avan 3 out la e ki te deja gen ti pyès, ou ka tou ale nan randevou sa a, Epi, lè sa a, yo pap ka depòte w paske ou gen tps la ki yon lòt fòm de stati legal ke w gen nan peyi a. Okontrè, yon nan bagay ke moun yo ka fè tou, pa egzanp, ann pran le ka de yon moun ki gen tps epi ki ale nan randevou avan 3 out, ou ka mande jij k ap tande w lan pou ke li oubyen poze ke sa pou ou, alò pou kloz li, oubyen ou ka mande pou ke li tèmine ke sa, terminate ke sa pou ou, paske ou gen yon lòt fòm de stati legal nan peyi a. Alò, byenantandi, sa ka rive ke. Ice opoze avèk desizyon sa a, men son yon demand ke ou ka fè. Paske si jij lan li menm li aksepte tèmine kes sa a pou ou, mentnan si ou vle fè azil, ou pral gen opsyon fwa sa a pou ke ou voye azil ou devan uscis ki pral vin rann li yon ti jan pi konplike pou yo wete ou nan peyi a. Paske si ou gen azil ou devan uscis, lè sa a li vin yon azil pozitif, li vin yon azil afirmatif. Menm si uscis ta rejte azil sa a, l ap stil. wap stil genyen dwa nan peyi a toujou paske lè uscis fin rejte yon waze ke ou genyen, si ou pa gen lòt stati otomatikman uscis pral defere oubyen transfere dosye sa a devan yon jij imigrasyon kap ba ou tan pou ke ou navige nan sistèm legal peyi a. Sepandan, si ou pa gen tps ou al devan jij kounye a la epi yo dismiss case la donk m pap ba w manti jan m wè bagay yo prale la a opsyon ki plis pwobab la se yo fè yon bòt sou ou epi al ansanm avèk ou. Tèt chaje.
Bay bay yo vin gen gwo kè sote. Paske pandan wap pale avè w la se anpil moun yo ap kanpe nan travay, yo voye lèt ba yo ki di ke yo pa pral nan travay etc. Donk bagay yo grav, vrèman grav nan peyi an jodi an. Alò mwen gen plizyè zanmi ki sinyale menm moun ki gen tps deja gen moun ki resevwa notifikasyon sa etc. Bon antouka enjenyè Moreno. Ki jan bagay m te vle mansyone tou pandan w di, pandan w pale de moun ke ap kanpe nan travay la, gon kategori moun kap viktim de sa ke sa vrèman fè mal de de, se moun ki te rantre nan kad reyinifikasyon familyal yo. Paske w konnen ke gen plizyè gwoup de moun ki te rantre isit, gen moun ki rantre pa fwontyè an Meksik, atravè pawòl ke nou rele DT a, gen moun ki rantre atravè pawòl ki rele HHP an, ki se Haitian Humanitarian Parole, men gen de moun tou ki rantre nan kad reyinifikasyon familyal. Moun sa yo, pawòl yo ba yo a, se yon pawòl ki rele RHT. Jiska prezan gouvènman an pa pran oken desizyon pou pwouve pawòl nou sa. Pa egzanp, genyen moun ki rantre nan RHT a ki te rantre nan fen ane 2024 la ki genyen stati yo ki pa vini jous an 2027 paske moun sa yo, yo te ba yo yon pawòl pou twazan. Pwoblèm ki vin genyen kounye a se ke moun sa yo, kategori kat travay yo, li se C11, menm jan avèk moun ki te rantre nan Biden, menm jan avèk moun ki te pase pa fwontyè Meksik. Nan le fèt ke yo koupe pawòl e moun ki rantre nan Biden e moun ki pase pa fontyè Meksik, moun sa yo kanpe yo nan travay yo tou paske yo gen menm kategori kat travay lan. Hum.
Non m bay vag wi. Eben mèsi wi Enjenyè Moreno. Mèsi wi. Mèsi anpil. Pa gen pwoblèm monchè, se yon plèzi epi bòn emisyon. Mèsi frè m. Kenbe la anpil lanmou ak respè pou ou frè mwen.
Mèsi anpil. Pote w byen.